Hola hola mes amours, kòman nou ye? Mwen swè ke nou anfòm, jodi a se yon plezi pou Chantal tounen avè nou ankò nan yon nouvo video, ok? Sa se dezyèm pati challenge nan, um, avèk diri an, ok cheri m yo? Um, jodi a sa ke m ap aplike, um, sa se rès diri, Kite rete. Ok, kite rete map pran yon pati ladan pou mwen kapab itilize. Ok. Sa se yon fig mur. Sa se yon fig mur. Mwen deja pase l, fòk ou pase l. Mwen deja pase li. Li te vreman mur, li te pouri. Fok li byen mi ok cheri mwen fok li byen mi Bagay mwen deja pasel tout bagay fok ou menm ou pasel pou li pa rete oken ti map nan cheve ou apre sa nap melanje yo ansanm nap pran kantite sa map melanje yo ansanm konye pou cheve ti fim nan apre sa map bat yo la li tou cho map ajoute yon yon ti kiyè Lwil. Mwen al jwenn ti kè lwil la menm tan. Ou menm nenpòt lwil esansyèl ou genyen. Ou fè kè nan koutyal, ok? Nenpòt lwil esansyèl ke ou genyen ou kapab mete ba ajoute. Ok, cheri mwen. Si ou ta renmen gen ti lwil sa ou tou, kapab fè m konnen sa se yon

Ok. Kounya la nou pral byen melanje yo ansanm. Fok yo byen melanje cheri. Fignia epi tout Nigeria. Fok yo byen melanje. Pabli m de di nou sa se baz tretman baz sa yon nou se diri kenyen. M va rajoute la vek lòt bagay men se diri an ap toujou itilize. Li pa wè melanje. Ou menm ki gen fè porozite, menm ki gen fè porozite, sa ou ka fè ansanm avèk fig mi an, ou pap mete diri ankò, ou pap mete diri, ou menm ki te wè cheve a rete anlè dlo, ki te fè tès porozite pou lò, te gade videyo tès porozite ou te fèl, sa tou wap fè avèk fig mi an, wap pran, ou pase, byen pase, apre sa, wap melanje ansanm avèk yon ze. ze a cheri nou, nou pa mete blan ze a, ok, blan ze a se pur en protein li ye, nou pa mete blan ze a, nap sèlman ajoute jaune ze a, nap byen bat yo ansanm, apre sa nou kapab ajoute, nou kapab melanje l ansanm avèk yon ti lwil doliv, yon ti lwil kokoye, ok, yon ti lwil kokoye, ok, nou kapab melanje ansanm avèl, pou nou byen bat, si nou gen lwil jojoba tou. Li vrèman bon pou fèt bon dite son lwil lejè ke liye nou kapab ajoute ansanm avèl nou byen bat li nou aplikel nan cheve nou pa mete diri a nan cheve nou nap si nou jwenn fig mi an nou kapab bat li ansanm avèk yon ze ou di mwen si yon zaboka nou kapab bat li avèk yon ze nou melanje byen melanje nou met yon ti lwil kokoye ou di mwen son ti lwil jojoba yon ti lwil Almendra sa ke nou jwenn nan yon ti lwil doliv, nou bat yo byen bat, aprè sa pou nou melanje yo ansanm pou nou aplike yo nan cheve nou ok cherim yo. Yum. Nou konnen diri a gen, nou te deja fèt depi samdi li li yon ti jan vin gout. Fòk nou byen melanje yo ok. Fòk nou byen melanje. Ok cheri m yo se konsa ke li vini ok nap tann li frèt kounya ansanm avèk figi an se konsa l vini pa gen anyen ki chanje ok kounya nap tann li frèt nou pral tann li frèt pou nou aplike li nan cheve demwazèl la ya ya nap tann li frèt la

Medam yo sa son ti moun 3 zan ok. Sa vle di li pa gen anyen ki kapab deranje Li pa gen anken. Li pa gen anken wap deranje anyen nan li menm ok. Li pap fèl anyen sa se yon timoun 3 zan m pa met anyen ladan ki kapab fèl yon bagay ok. Se sèlman kawòt, pòm de tè epi jodia la m ajoute yon m ajoute yon fig mi ladan sèlman sa. Li pa gen anyen ladan ankò ki kapab Sex moun nan anyen. Ok cherim men ou kapab fèl pou timoun 3 zan 2 zan sof ke ou pa mete bagay ki kapab li kapab alèji avèl ok. Pale sou pèmanant. Son tretman vreman renmen, ok, ki vreman ale avèk cheve mwen. Li vreman bon. Ou kapab itilize l osi. Fòse li ap mache pou ou. Se yon vrèman bon tretman. M te di nou se karin li ye. Kap dire 3 mwa. Pa plis. Kap dire 3 mwa. Mwen fè porozite yo nan fèl chak mwa. Men nan mete lòt tretman nan cheve a. Ok. Jan ke m te di nou talè a. Nan. N ap pran figmi an, nou wèm sot ajoute nan sa, n ap mete yon ze ladan ki se ki se joun ze a, nou ap mete blan ki se joun ze a sèlman. Ok? Avan sa n ap mete yon ti lwil kokoye, nou bat yo ansanm pou nou aplike li nan cheve a. Nou kapab fè cheve a de bò, nou kapab fè twa bò, sa depan de nou, mwen m fè patisyon nan la twa bò.

Ok mes amours nou fini ansanm avèk tèt lan nou gentan fini aplike tretman la dan deja fini aplike mas la kounye sa ke nou ap fè wap mete yon bone plastik ou di mwen se yon sachè se la pa mwen pa gen sachè map mete yon pa gen bone plastik map mete yon sachè ok ne pot sa ke ou gen yon ou ka mete Ou menm ki knip fè porozite wap fèl pou la premyè fwa ki potko fèl sa ke wap fè lè w fin mete lè w fin mete bone plastik la ladann ou di men sachè a wap pran wap mare li wap mare l avèk yon yon sèvyèt ok wap mare l avèk yon sèvyèt ou di men yon mouchwa. Saten, yon, kèlkeswa sa w genyen, yon mayo, sa w genyen. Ok? Anm, kòm tifi nan se fòt powozite ke l genyen, m pa bezwen mare li, ou menm ki gen fèb powozite w ap reyalize l, fòk ou mare li avèk yon, yon sèvyèt pou l rechofe.

nan kwi cheve a ok m pap kitel dure plis ke 30 minit ok 30 minit map kitel dure nan tèt li m pap kitel dure plis ke 30 minit ok cheri m yo ya se tout sa ke nou te pote pou jodi an ok m espere ke ou renmen ti video a bali yon like pou nou si tout fwa ke ou renmen bali yon like Pa bliye patajel avèk yon de twa fanmi yon de twa zanmi pa bliye kite yon kòmantè pou nou si ou gen yon dout si ou gen yon kesyon ou kapab kite li anba pou nou nan kòmantè la ok cherim yo mwen renmen nou anpil nap voye nan lòt nouvo videyo yon gran bèso bye